Oh ti cheri bonswa cheri koman ou ye la bebe m pa gen lontan m pa wè ou cheri e zanmi wap fè bèl fi ou gen bèl pitit wi cheri wap fè pwogrè ou bèl cheri ou bèl ou pa ko gen mari dat m konnen w selibatè cheri
sa ye cheri doudou.

Aywa bèl manman apa m pa janm wè w menn, sa k gen la a menn, mwen e bèl w ap bèl senpleman, sa k pase menn ki fè w pa renmen avè m nan? Oh ti cheri nou lach cheri kòman w ye menm, kòman bagay yo ye? Ah ou konnen m trè byen m ap gad apre w ap fè bèl. Bon chak jou m ak yon nou sèl bagay renmen renmen renmen, yon timoun ou ye wi pitit. Bon m renmen w bèl manman. Yon timoun ou ye cheri.
On ti moun ou ye. Mwen menm twazyèm pitit mwen. On ti moun ou ye. Ou konnen m renmen w, ou konnen m renmen w jan w bèl la la. Mwen menm m pa gen pwoblèm kwakèl bagay, kwakèl sa w di m fè a m ap fè l. M ka peye biyè, m ka fè tout bagay nèt, m ka pran swen w e sa w bezwen nan men m nan ankò w ap jwenn li. Jezi!
Hey! Tèt chaje! Jezi! Tout sa m bezwen nan men w, m ka jwenn li. Wi, w ap jwenn tout sa w bezwen nan men m nèt. Mwen pa rete ak li kwè ou ka pitit mwen? M konnen m konnen m ka pitit ou men pou le moman kounye a e pa pitit m pale. Ou ka pitit mwen, ou pa menm twazyèm pitit mwen menm pitit. Lè fini nan laj ke m ye a m a chache yon moun ki ka ki ka ki ka ki ka ran ran ran ban m ranfò men ou menm se yon timoun ou ye menm lèt nan lestomak ou poko chèch menm lèt nan menm ou twò wòt ou wòwòt. Ou pa pou mwen cheri ok. Chèche yon ti jèn, ti jèn k ap vini, ti jèn a pi pre ou yo. Se yo menm pou ou depoze sou yo. Men menm non pase mwen men granmoun mwen ye tande. Lè fini yo legliz m ye gen de chwa ke w pa pou mwen tande cheri. Wa konnen, wa konnen, wa konnen ee wa konnen kounye a granmoun yo e ti jèn y ap chache ki pou ki pou pran ki pou ba yo bon sèvis ki pou pran swen yo byen. Se vre.
Koman ye frè? Mwen byen wi sèm nan, koman w ye menm? Mpa vle mal, mpa janm wè w. Mwen la ou konnen, aktivite travay pa bay nèg tan ou konnen. Ou konnen gason pa ka chita nan kay, nou rete nap travay. Mpa janm wè w legliz la menm, ou lage nou.
Non, epa tout tan mpa legliz la non, dèfwa m ale leswa, men ou konnen. avèk travay, aktivite travay, nèg nan travay, ou travay lwen, gen lè e nan kanp mwen ye, mwen pa gen twòp tan depase, men m ap rive legliz la kanmenm wi. Men, ou gen tout jou sa yo, gen lendi, madi, mèkredi, jedi, vandredi, samdi, yon sèl jou jou a, fò w ka bay Bondye li w. M konn sa vre, se vre, yon sèl jou dimanch la, men dèfwa m pa menm moute lakay mwen, m pa rive lakay mwen pou m al legliz, gen lè e nan menm konpayi a m rete. E sa ki fè ou pa wèm souvan nan legliz la? Eske nan koupay kote nan zòn kote ou ale a pa gen legliz menm ou ka ale ladan? M panse gen legliz si yo m panse legliz tout kote depi m mande m pa ka pa jwenn ou konnen afè legliz la e tout kote sa ye depi m mande m ap jwenn kanmenm men dèfwa m pa mache a rad tou pou m ale legliz. Frè a pou gòj chite non. M pa ta vle pou chite, pou tonbe paske lè w pa al legliz la. Kan satan gen wòl li pwal jwe li pwal jwe nan tèt ou li pwal t fè w wè gen seri bagay m pa ta vle chite. Sèm nan chite wap pale de chite non monchè afè chite a nou pa nan sa menm ou konnen avèk tan nou ka pa gen tan pou nal legliz men sa pa nan plan nou afè chite ni tonbe nou pap janm kite satan pran kè nou e nou gen anpil tan nan levanjil la.
Mesye ak ti map travay mesye Janm chak chak pou kote la. Se gad kote m vin map pase mizè la mesye map gade m wè chak m travay m paka jwenn rekòt mesye o gad on mizè map pase la non o letènèl o fò fò on moun retire m nan bagay sa paske kèt ayy ooh mesye o kounya

Wap viv la wi. A mouche jaden an tika bon vre ou konnen m paka fè rekòt chak ti bannann m gen la ooh j wòdè soti ou pa kite l nan menm. Oh sa w di m la menm mwen jaden ap fleri la ap bèl la la menm. A mouche jaden an tika bèl vre men nèg yo pa vle kite jaden an bon chak ti bannann m fè wè la m sou plizyè rekòt la m paka m paka pran anyen oh wè mizè m santi m ap pase ooh bagay yo tèlman rèd nan menm la anfen. zanmi oh.
Ah janm janm oh lala mwen menm ou sanble Ou sanble pou mwen menm m wè ou sanble yon timoun 16 ans bagay sa yo wi mezanmi oh janm wè w anfòm nan la gade gade gade fon ti vire mwen wè w oh mezanmi gras papa Bondye gen bagay wi cheri wè m gras la k sou mwen cheri evre wi ah monchè ou ka fè ti renmen avè m monchè kòman m ka fè ti renmen avè w la ah bon ann pa di sa. Ti renmen paske mwen renmen w tout bon, tout sa w vle a mwen menm m deside l tou. Men nan ki sa w ka ede m menm? Oh!
Pwoblèm bil, tout pwoblèm ou gen nèt e pou di m jan m konn tande moun yo ap di a sou kabann menm se sa nèt. Ah ah konsa? Wi.
He he! Ata m ta konn ta pran w ti bout konsa pou w ap Pale pou ap pase gwo kout al sis nan zòrèy mwen. Kote liy levanjil la menm? Se pa vre. M pèdi legliz la?
Levanjil pa di w pa fè. A men m pèdi legliz la pitanm. Se pa vre. Non cheri. Bon mwen menm m pa gen pwoblèm avè w m tèlman renmen w. Ata menm legliz depi w vle w mèt antre avè m legliz. Ou pral legliz? Wi m pral legliz.
An pasan sè Dada banm nouvèl sè Felicia menm kòman ou wèl nan levanjil la kòman lap bouje. Ahh m sonje yon jou m tap pale nan telefòn pandan map pale nan telefòn nan m wè l sot soti sou mwen voup li dim konsa ou pa wè gilòf mwen ou pa wè gilòf mwen se ti l mare. Lè l fin deplase m, m di ta sanble tèt li pa dwat paske jan m wè l fè reyaksyon an, gèlè pitit gason l lan gèlè gon, gèlè Gilòk la se pitit li l ye ta sanble l gon pwoblèm nan sans m wè e vin parèt sou li. E vre?
Wi. Pa di m misye mouri non. Pitit la ka mouri si w wè se ti l mare. Misye ka mouri wi. E m te ba l anpil konsèy wi pou pitit gason sa a. Kòm misye te gentan pran lari, misye te gen anpil vis, konnen lapolis ka dèyè l tou tout bagay. Misye ka mouri, se konsa si w jwenn senti l mare e w wè li tankou yon moun ki fòl. Misye ka mouri. M t ap ba l anpil konsèy nan levanjil la pou l te rete nan levanjil la ak misye. M pa konnen kòman sa pase non. Si ou wè sentil mare konnen misye mouri. Men la si ou wèl mouri konnen la polis ki tirel pase misye te gen anpil vis misye te nan lari a jis m tap bal konsèy poul al legliz avèl pou pastè a te ka fè terapi pou li poul te ka antre nan legliz de ou wè sa li genlè pèdi pitit gasonl nan. Pwoblèm pastè M telman soufri a lavi sa man tout sam fè Ooh la anfen lavi a genlè pa bezwen m man Rochelle jan wap di an m te tou m te bezwen w la m te byen bezwen w la pase ou konnen gen de bagay nou paka pale lakay e nan la je nou oblije pale ou konnen monchè monchè pou mizè m konnen map pase isi Mwen pale avè m monchè mwen pale avè m monchè gason a gason man Ooh pale monchè man Lavi tèrib man.
Monchè m santi m travay di twòp menn tout bagay m ta pral m ta pral lakay wa bon Bondye fè ou tou rive la chè ou konnen m pa ka travay ankò chè m bezwen kote menn m bezwen kote menn bay m. Monchè si se pou isi sendomeng monchè mwen menm m pa nèg isi a m pa konnen men m pap ba w manti menn m ka rive ayiti la oubyen m rele ayiti pou ou la monchè m fè w santi tèt ou nan bagay sekirite sa latè sa monchè Wap soti tèt ou monchè. Ou wè mwen menm la m te kòmanse wè sa wap pase kounya m kòmanse chanje menn. Ou wè ou wè kounya wè telefòn m ap woule ou pa wè iPhone ki nan menm kounya baz iPhone ki nan menm menn aah monchè ou menm ou vle rete ladann menn monchè ou menm kap ranse wè sa depanm ta sou fòm kache l ban mwen la menn fòm kache bèl grimèl la baz Ki voye m anlè la menn. Ah ew kap jwe menn. Jèn ti gason oh oh oh an men monchè. An men monchè la men sa nap fè menn. Fè vann kèk bannann bay paran yo epi nan jou yo la menn. Nap pull up Ayiti la. Moute w moute la menn ou sipoze oh.

Pase bon bon oh zanmi. Anbè relasyon sa pap kapab non cheri. Paske ou ka pitit mwen. Sim ta paret avèw lakay mwen la timoun yo ap vin mandem kotem pral ak timoun sa paske mgen gwo gason ki menm jan ansanm avèw. Relasyon sa pap ka fèt non cheri. Ayy bondye papa. Relasyon sa pap ka fèt cheri. Antouka antouka antouka jènonm sa wap di yo yo pa nan lis mwen. Ti bagay wole tankou ti bagay wòwòt tankou lèt poko fin cheche nan lestomak ou menm nan sa pa pou mwen cheri depi ou pa banm twazyèm pitit mwen atanm bay de premye pitit mwen ou ta bon mezanmi kotem ta pral ak timoun sa mezanmi timoun lòt semèn yon timoun konnya lèw rantre lakay ou konnya pou lap manyenw pou lap di manmi epi pitit pa menm twazyèm pitit mwen men mezanmi konnya lè timoun sa fouti diw mete chita sou ou epi ou granmoun mezanmi heyy wòl sa pa wòl mwen papa mezanmi humm fòti
Damn! E mpa gen pwoblèm ansanm avèw non map kòm mpat mache pare mouchwa ret lakay la mpa gen pwoblèm map mache a mouchwa pou lèm kontre avèw ankò poum wè si wap ka fè saw fè a mpa gen pwoblèm.
Humm ta sanble se sak fè sentil te mare an depi ou wè moun nan sendomeng si se pa imigrasyon k pranl konnen se mouri l mouri oubyen nan prizon l ye oubyen imigrasyon pranl li voyel ayiti. M pa panse M pa panse e imigrasyon ki prann sou e se til mare lap bay tèt li pwoblèm konsa a m pa kwè non m pa rete kwè se imigrasyon pase si imigrasyon te prann moun nan gen espwa tounen li patap bay tèt li twòp pwoblèm sou e se til mare ou e lap bay tèt li anpil pwoblèm li tankou moun fou konnen tire yo tirel oubyen nan prizon nan prizon Sel bagay sa ki pou ta fè dam nan nan eta sa konsa. E an manti sa w di a frè Harold se pa manti vrèman non. Swa ke l nan prizon ou byen l mouri. Aa enben mwen m swete li nan prizon l ye e pa mouri l mouri. M swete li nan prizon l ye. Men nenpòt lè ou wè l toujou di l m t ap mande pou li. Yo dim ke pitit li gen pwoblèm. Ou mèt salye l pou mwen lè w wè avè l ankò. Di l m t ap mande pou li. N ap pale yon lòt fwa ankò. An bi ok, pa gen pwoblèm. Bondye beni. Ou menm tou sè m nan. Dakò.
Bondye beni w frè Dieudonné. Amen amen Bondye beni tou. Koman w ye menm.
Bon avèk Jezi nou byen gras a Dye nou pa vin manti non. Koman wap koman aktivite legliz la ye kote w mache a. Bon ou konnen nou la nap nap vanse timidman ou konn koman bagay yo yo konn sitiyasyon sendomeng lan la kounya a yo di se yon je fèmen yon je ouvri. Ok bon nou konnen men avèk sekou lapriyè Bondye ka fè tout bagay. E an menm tan tou, kòm mwen gen yon jou, m gen 40, m gen 40, 40 jou e k ap al pwograme nan semèn yo la. M ta byen envite ou. Monchè, anvan w pale de 40 jou a, m gentan wè sa w pral di a, m pa bezwen kite w pale anpil. E m pa kwè m ap gen ase tan e pou m kapab ale paske aktivite yo anpil. Lò aktivite yo anpil konsa, sa vle di m gen dwa gen jou m prale epi m pa gen chans pou m ale. Dja m pa bezwen kite w pale anpil paske m p ap gen, m pa kwè m ap gen sifizaman de tan. Eh, ou konnen, tout legliz yo pa menm, ou pa konprann non, tout pa menm jan men ou konnen fò nou gen kèk moun, moun ta vin ansanm avè yo, chak jou yon moun vin avè yon moun diferan. M pa grèv menm lè w pa ale kòmsi chak jou chak jou, men ou ka vizite nou yon jou, oswa yon jou k ap bon pou ou nan aprèmidi, ou gen dwa di, Enben, bon, se Felicia, pase chèche m, m ap tann ou tèl lè, ou konprann? Monchè, m p ap ba w manti, m p ap ba w, m p ap gen tan. A, monchè, men, m sipoze. Ou t ap bon, ou t ap vrèman kontan. Gen ti gason w ye, ou l ap travay tè nan Sendomeng, men.

m pap gen tan ou konprann m pa vle pou m di w m prale paske m konnen bagay Bondye yo pa nan bay manti ladan l ou konprann sa vle di m pa bezwen ba ou manti m pa kwè m ap gen tan konsa tou. M pap di w nenpòt lè m ta wè m gen tan m gen posiblite

Konbyen sè Felicia?
Avan yè m tap pale nan telefòn m wè w tankou yon moun ki dezespere jan m wè w te ale a genlè tèt ou te yon ti jan cho.
Sè w gen te gen konsa sè? An se sak fè m te wè w konsa a?
An bon?

Epi talè a m sot wè frè Harold, m avèk frè Harold t ap pale, li t ap mande m pou ou wi. Ou pa di m pitit, ou pa di m m te pèdi pitit mwen an? Mwen te esplike l tout bagay sa yo. Li te fin fou wi pitit. Apre sa kòman w pase? Li te fin fou pitit.
Mwen reziyen m pa wè l. M pa konnen kote l. M pa konnen si se mouri l mouri m pa konnen. Men senpleman m reziyen m. Bondye ban m viktwa. Bondye ban m retire dlo nan zye m nan. Epi m just m rete. M ap tann sa Bondye ap fè pou mwen. Ou pa al nan lakou?
Paske m te konn pale l.
Li pa t vle tande. Ou pral nan la polis. Al fè deklarasyon. Sa m pral di nan la polis pitit. E moun la polis mwen ye. E bib la k nan menm nan. E moun la polis mwen ye. Wap pale ak yon timoun li pa tande. Timoun nan tonbe li fè konl konnen. Kote m prale. M te fin pèdi tèt se vre men apre Bondye mete fòs li nan mwen. Epi sa k gen ankò. An jwèt mwen la bon m gon 40 jou la. Bondye konnen, lòt semèn nan tou mwen menm m gon 7 jou tou wi, malgre m gon m gon semèn de priyè tou m ladan l tou. An nou di Bondye mèsi paske anpil sèlan nou travay pou Jezi wi, avan solèy la kouche pa gen anyen deyò a non pitit, se tout move kou ki pale, se sèl Granmèt la k ap kanpe pou nou, aprè Granmèt la pa gen ankò, se senpleman kenbe fèm,